Bonswa tout moun e byenvini nan emisyon an. Nou gen kèk jou nou pa pale. Se yon rèl plezi jodi a pou nou retwouve nou e pa bliye ke ou ap gade Pressing sou tout platfòm nou yo, Facebook, Instagram, TikTok ansanm avèk YouTube. E donk se Pressing ki antre lakay ou sou NBL Entertainment. E pa bliye tou pou pran Mayo ki menm jan avèm e orijinal mayo donk ou kapab pase nan repetyon nan family store pou ou kapab pran mayo e ekip paw la ou kapab achte lòt materyèl tou depi li gen rapò avèk spò balon baskèt volebòl plo kòn etc donk se nan repetyon an e tou pre izin edh la donk ou kapab pase la pou pran sèvis ou nan family store. Donk, nou pa Msye Chelo Delpech, jodi a nou la pou kò nou, e se yon chwa. Paske jodi a nou pral pale de defèt seleksyon ayisyèn nan, dezyèm defèt li nan konpetisyon an. Nou pral eseye fè yon bilan de pakou nou nan konpetisyon an, paske seleksyon ayisyèn nan nou kite konpetisyon an. Eske nou kite l la tèt wot oubyen eske nou kite l tèt anba? E pou mwen menm, Nou elimine l a tèt wot, men avèk anpil, anpil, anpil regrè paske y avè dè kou a jwe nan faz final koup di mond sa a. Nou pral gade Sebastien Migné, èske l dwe kontinye, èske l pa dwe kontinye. Donk nou pral gade ansanm, nou pral fè yon bèl emisyon, nou pral fè yon bèl ti pale. Donk Dalou ansanm avèk Ti Richard sou bòd teknik yo e nou pral pale foutbòl. Bon! E tankou m te di talè a nou pral pale de seleksyon ayisyèn foutbòl lan ki elimine yè swa nan koup di mond lan. E fòk m di tout moun yo se dezyèm match nou anndan konpetisyon an men nou sòti 3 a 0 devan ekip brezilyèn nan. Yon ekip brezilyèn vrèman ki bay anpil kè sote, yon ekip brezilyèn ki pa ki pa nan fòm al men ann rapidman refè match la pou moun yo kapab konprann se sa ki pase a. Avan match la Ayiti te katriyèm nan poul la avèk 0 pwen e Mawòk te premye Brezil te dezyèm e non se Ekòs ki te premye Mawòk dezyèm Brezil twazyèm epi Ayiti bon dènye. Donk aprè match foutbòl lan Brezil premye Mawòk dezyèm avèk 4 pwen. Epi twazyèm nan se Ekòs avèk 3 pwen epi Ayiti dènye avèk 0 pwen yon diferans mwens 4. Ayiti pou l te abòde match foutbòl lan se vre ke se fas avèk seleksyon brezilyèn nan nou te fè chwa yon 5 4 1 avèk Kevin Duvern kòm stopè dwa, Ricardo Adé kòm libero epi Delcroix kòm stopè goch epi 2 latero yo se te Arcus ansanm avèk lòt piti Nancy an e donk misye se te Martin Experience epi anndan an nou te genyen Danley ansanm avèk Bellegarde epi sou kote yo nou te genyen Providence avèk José Casimir epi an atak nou te genyen Frandy Pierrot. Brésil li menm li te opte pou 4-2-3-1 yo a. ke yo abitye jwe avèk Raphinha sou lè kote, kounya te sèl grenn atakan yo a. Yo te genyen Bruno Guimaraes ansanm avèk Casemiro epi nan tèt triyang lan te gen Lucas Paqueta epi yo te genyen kòm defans Gabriel ke nou abitye kap jwe nan Arsenal, Marquinhos epi latero yo se te Santos ansanm avèk Danilo. Bon, match foutbòl la li kòmanse, Ayiti kòmanse reziste nan 20 premye minit yo, men a la 21 nyèm minit de je nou pral pran yon premye gòl anvan cooling break la, e se yon gòl ke m estime pou mwen menm sou aksyon an gen fot, e paske se Delcroix ki jwenn balon an epi Cunha choute pye Delcroix, donk gòl la pa gen kenn rapò avèk Cunha, Men abit santral la, e n ap pale de Hernandez Hernandez ki se yon espanyòl ki sifle yèswa. Misye abitye sifle nan liga. Trichard gade sa pou nou. Donk misye abitye sifle nan liga a. E donk misye ki fè erè de jijman nan match foutbòl lan. E donk ki pral ba nou premye gòl nan match lan. E ni. Hernandez Hernandez ki se abit rankont lan ni mesye Del Rio ki se abit de la var yo youn pa t ka gen disèneman ase pou yo te kapab sifle fot sa oubyen mande var la retounen sou aksyon sa. Epi nou pral pran 2 lòt gòl ankò, 2 lòt gòl, dezyèm gòl la li pi deranje m nèt, li pi deranje m ke twazyèm gòl la. Dezyèm gòl lan se Ade ki resevwa yon balon an retrè. AD genyen 3 opsyon de pas. Gen 2 meyè opsyon de pas, twazyèm nan se opsyon ki pi riske a. Premye opsyon de pas la, li ka pral fè l sou Martin Expérience. Dezyèm opsyon de pas la, misye ka tounen balon an sou Johnny Placide. E twazyèm opsyon de pas la, se li menm ki pi riske a, misye kapab jwe sou Danley. Or, Danlé genyen yon pressing de Lucas Paqueta sou li. Ebyen misye chwazi opsyon ki pi difisil la. Ok. Misye jwe sou Danlé Jean Jacques, Lucas Paqueta antisipe, li fon pas nan entèval la, li sa w tande a, Ayiti pran gòl. Twazyèm gòl la se gòl Vinicius la, se on drib pou Casimir pat fè vè lenteryè ke Casimir fè, li pèdi balon an, yo fè on pas nan entèval paske nou tap atake paske se nou ki te gen balon an, Enben, sou vitès dekzekisyon ekip brezilyèn nan, nan tranzisyon rapid yo, yo pral tiye nou nan twazyèm gòl la. Dezyèm mitan Ayiti vini avèk yon lòt chema taktik, avèk anpil chanjman, 5 chanjman. Ayiti tounen nan yon 4 2 3 1, e sa ki ta pral kreye ekilib. Pandan 45 minit Ayiti mete Brezil chita pou l te kapab depoze. Se vre ke Brezil te jwenn kèk aksyon, dekla Men ou santi jwèt Brezil la te stereyotipe an dezyèm mitan, yo alèz, yo te genyen premye mitan, yo pa genyen l ankò. Donk nou fè yon bon dezyèm mitan. Menan, kisa pou nou kenbe de match foutbòl la? Premye bagay ki genyen, depi lè n ap fè match isi a, n ap fè emisyon isi a, nou di lè n ap gade eleman Ayiti genyen yo, se pa yon ekip ki kapab jwe blòk ba. Oubyen tou, se yon ekip ki ka soufri pa moman, men se pa yon ekip ki pral soufri vre dan lansanb de match la. Se di, gen yon lè k ap rive nan match la, Ayiti ap toujou reyaktif. Ki sa k fè sa? Paske nou gen de kalite ki ka pèmèt nou ka toujou soufri nan match foutbòl yo, men nou reyaji. Yè swa, Sebastien Migné, avan match foutbòl la ki te deja awogan, ki te deja meprizan nan pwopo ke li t ap lanse yo, Kote ke misye di ke lè kòmantè ke jounalis yo ap fè ou byen lè moun ki sou Facebook yo ap fè, se dè kòmantè de bar. Se son dè kòmantè de bas etaj. Donk lè yon nèg di son kòmantè de bar, si w ap gade apwòch ekspresyon an, e kòmsi se dè kòmantè de moun ki pa konn sa y ap di a. Des moun, des kaka kleren. Se kòm si se des moun ki ap divage. Enben, kite nou di Sébastien Migné, hier soir, kòmantè de bar sa, li bay Ayiti yon dezyèm mitan ki te kòrèk. Pandansetan, kòmantè de konesè ke l t ap di a, paske l te di, le système de jeu ne compte pas, se kisa w ap fè nan sistèm nan ki enpòtan, enben l pran 3 zewo avè l.

Jwe kat kat do. Ayiti fè 4 match preparasyon. Ayiti poko janm evolye nan yon 5-4-1 nan match de preparasyon. Ayiti poko janm evolye nan yon 5-4-1 nan match de preparasyon. Donk nou fè tout tan nou nap jwe 4-4-2. Men si mesye Migné kwè ke nou te kapab bay rezilta nan 4 4 2 a. Poukisa li pat kontinye ladan l? Donk ou vin mete n nan pozisyon non sèlman n ap defann a 5 moun, moun ki ta sanse kreye aksyon pou nou an ou sakrifye l nan markaj ki se Jean Utner Bellegarde. Paske moun yo ap kritike Bellegarde men moun yo pa gade kantite travay Bellegarde ap fè non. Moun ap kritike, kòman yon jwè foutbòl ap sakrifye l nan defann, nan redui espas, nan kouvri teren, kounye a ou pral vle nan faz elaborasyon an pou l bon. Li pap bon, jwèt li ap toujou gen dechè, paske li travay twòp. E se sa k fè ke dè le debi nou gen de milye defansif de metye, Danley Jean Jacques avèk Dominique Simon, nou te rekòmande Sébastien Migné pou l te kòmanse avèk yo. Sa t ap pèmèt ke ekip la genyen yon ekilib. Ekip la se kisa l ye? Bellegarde t ap an kreyatè, malgre se pa yon Iniesta, se pa yon Xavi, men li t ap an kreyatè. Epi, ou t ap gen Isidore kòm atakan dpwent, ou t ap gen Lenny Joseph nan koulwa, epi Providence nan lòt koulwa, oubyen Dixon nan lòt koulwa. Nou se premye seleksyon ki gen 2 meyè jwè seleksyon an nou mete yo sou ban. Lenny Joseph se jwè ayisyen ki fè plis gòl pandan sezon an. Kit li nan Europa League, kit li nan chanpyona lakay li. 16 gòl! Nou mete Lenny sou ban. Lenny jwe 30 minit pandan tout mondyal la. Nou se premye seleksyon k ap gen Wilson Isidore, yon jwè datakan, yon atakan de mouvman, yon atakan ki gen de trè bòn kalite, yon atakan ki gen yon apèl ki anraje. Sèl nou menm k ap pran ki mete l sou ban nan yon modèl match ki pi enpòtan pou nou ki se Lebrezil. Paske match yè la, depi nou pèdi nou elimine. Donk se te yon match si Brezil pèdi li nan kouri, si Ayiti pèdi l nan kouri nèt. Donk, sa vle di se match vi nou n ap jwe yè. Nan dezyèm mitan, lè nou vin jwe avèk 4-2-3-1, avèk Duverne ki te pase kòm lateral paske Arcus te gen karton jòn, nou gen Dominique Simon avèk Danley Jean-Jacques ki vin gen 2-6 yo, Jeanknè Bellegarde, Yo vin retire Providence yo mete Lenny Joseph, w ap wè ekip la ekilibre. W ap wè nou pi bon nan elaborasyon jwèt la. W ap wè nou vin gen kontwòl balon. W ap wè dezyèm bal yo ke premye mitan nou pa t ka genyen ditou a, depi balon tonbe nan mitan teren an, se Guimaraes oubyen Casemiro k jwenn li. Dezyèm bal yo, w ap wè nou jwenn yo pi fasil. Paske nou kreye sa yo rele dansite. ke nou pat genyen. Paske lè w gen 2 jwè k ap jwe kont 4 pleyè anndan an, paske Raphinha a pede antre anndan an. E 2 kont 4 li ye, Bellegarde avèk Danley. Mentnan, pwoblèm Meunier a pa menm yon kesyon de chwa. Paske mwen di sa mwen menm. Yè swa, se swa Ayiti te fè nofraj oubyen nou te fè yon ekselan match. E pou sa m t ap opte pou yon 4 2 3 1. Eske jounen jodi a la se moun ki pa genyen oubyen eske se kòb federasyon an pa genyen pou l al dèyè de antrenè taktikman ki kapab reponn? M konsidere tout sa Migne fè pou seleksyon paske aprè 52 zan Migne kalifye nou pou yon koup dimond. Donk nou gen redevans anvè Migne. Men m panse redevans lan pa ka plis ke koup di mond la. Se di nou e espanyòl la tap di nou an damas. Se di nou pa ka pran mini an plis. Nou pa ka kontinye avèk li. Paske nivo dimansyon nou bezwen pran, nou bezwen de antrenè lè kestyon yo poze nan match foutbòl yo. Pou yo gen lasitid, pou yo gen aptitid pou yo reponn. Jounen jodi a la w ap gade minye, depi advèsè, padon, advèsè w yo, yo koryas, depi entansite a moute, ou gen enpresyon ke misye pa ka, pa ka reponn. Gon, gon repons taktik ke misye pa ka bay. M ap pran egzanp lan senp, nou jwe yon match avèk Ondiras, nou jwe yon match avèk Ondiras, Honduras genyen nou match la e te nan menm chema ke Migne ye la non 4 4 2 Honduras genyen nou match la se pa menm sèlman chema ekip la te mekonesab nou pa ka jwe tranzisyon nou pa ka jwenn yo e vitès ekip la twò lan etc donk sa vle di chwa misye yo depi advèsè a moute nivo nou pa ka jwe. E hier soir premye mitan an non sèlman nou te gon erreur de jwè yo paske mwen sot dil Ricardo a de penalize nou nou yon gol. Misye te gen tout opsyon yo men misye al fon pas riske e pi Brezil rekipere yo ba nou gol. Casimir pèdi yon balon malman nou yon kontwòl enteryè yo pran balon yo ba nou gol. Ok? Mwen kwè Danley Jean-Jacques tou pèdi yon balon, mwen pa konn sa l ta pral fè a balon sa. E yon pas pou l fè byen fasil, li pèdi balon an malman epi yo ba nou gòl. Nou klè ke premye mitan, anpil dechè teknik, anpil dechè nan transmisyon yo tiye nou. Nou dakò sa. Men li klè ke tou, avèk 5 defansè la nan Nan elaborasyon an, nan pwojeksyon nou pat bon. Lè wap jwe avèk modèl fòmasyon sa, fòk atakan w nan mobil, fòk lè balon pa ka remonte, li gen kapasite pou l tounen, swa vin fè devyasyon yo, swa vin bay elye yo opsyon pou ka gen je lon. Men yè Pierrot pat ka fè sa non. Ti di, m pat konprann ideyoloji a ok. Misye te ka toujou vle jwe 4 5 4 1 men li pa ka Pierrot. Lap yon moun ki rapid, lap yon moun ki bon teknikman, lap yon moun lè ou voye balon ba li ki ka kenbe l, ki ka fè yon vye drib, ki ka tann blòk li a remonte. Men m pa ka gen Pierrot m ap jwe 4 5 1. On atakan se sèlman on pwen dankraj ke Pierrot genyen avèk on bon jeu de tèt. Men se pa on jwè foutbòl ki tankou Benzema ki ka pran on balon li kenbe l li fè on vye drib pou li tann ekip li a remonte pou yo kapab atake. Oubyen se pa on Benzema ki pral tounen nan antre jeu a ki kapab bonifye ekip li a oubyen ki kapab fè on bòn pas lateral. Pou elye l yo, Pierrot pa modèl jwè sa. Isidor plis sanble jwè sa. Lenny Joseph plis sanble jwè sa. E 2 nèg sa yo, yè ke mesye Migné te chwazi mete yo sou ban. Donk se vle di, se pa menm chwa 5-4-1 an ki deranje. Se chwa eleman yo nan 5-4-1 an. Se jan nou chwazi elabore a nan 51 an ki deranje. Donk avèk anpil awogans mesye Migné te di nou ta fè des commentaires de bar. Se di nou ta pale tankou kaka moun k ap bwè kleren, tankou kaka kleren, tankou jan ayisyen an ka di l nan bon langaj kreyòl la. Men jounen jodi a, kòmantè kaka kleren yo, se yo menm ki bay Ayiti yon bon dezyèm mitan avèk Dominique Simon e Danley Jean Jacques nan yon doub pivò. Nou genyen e Bellegarde ki te tankou 9 edmi nan do Isidore. Laprèv an nan byen grann, premye mitan mesye m pa kwè nou fè yon tir kadre. Dezyèm mitan Ayiti fè 4 tir kadre. Donk sa vle di ke Nou rive nan yon dimansyon mwen m panse ke fòk federasyon ayisyèn de foutbòl se vre ke nou gon pwoblèm ekonomik ki kriyan nan foutbòl ayisyen an men fòk nou chache yon altènativ si nou vle reve pi gran jounen jodi a la li pa kapab tout kategori konfondi lè ayiti al nan mondyal ayiti pa ka make yon pa ka fè yon pwen li pa nòmal. Li pa ka fon pwen. Lè w ap gade Cap Vert k ap jwe mesye, Cap Vert gen yon grenn bagay anplis. Yo gen yon disiplin taktik ki move anpil. Sa ki pèmèt ke yo fè regwoupman an byen. Sa ki pèmèt ke yo pa kite Espagne espas antre lè lign. Sa ki pèmèt ke yo defann nan je ayeryen byen. Men pa gen anyen an tèm de talan lè w ap gade Ayiti Kap Vè. Ayiti lwen devan Kap Vè lè w ap gade endividyèlman talan yo. Men ki sa ki fè ke Kap Vè ap fè pwen devan Espay nou pa ka fè pwen devan Brezil. Ou nan Brezil mwen te wè yè swa yon nèg pral di m wa ete Brezil. Yon Brezil dezyèm mitan Ayiti mete k ap jwe, Ayiti ap fè Brezil kouri agoch adwat. Se vre ke dezyèm mitan yo jwenn kèk aksyon dekla avèk Martinelli epi Vinicius epi Endrick men se pat yon Brezil flanbwayan, se pat yon Brezil ki gen yon jeu de possession, se pat yon Brezil ki te genyen yon tranzisyon ki te twò tranchan ke sa, tankou jan m di sinon ke se dè zerè ke nou fè epi nou fè yo kado yo 3 gòl. Jounen jodi a la èske nou kapab di tèt nou Nou kapab kontinye fè foutbòl avèk modèl antrenè sa yo. Tankou jan m di, mwen m pa gon pwoblèm pèsonèl avèk Meunier, mwen m gon pwoblèm nan chwa. Paske menm ke w te di w ap jwe 5-4-1, coach, ou pa ka genyen Pierrot kòm atakan nan yon 5-4-1. Ò se yon sistèm ki mande ke atakan an teknikman li bon, se yon sistèm ki mande ke atakan ap fè apèl Nan entèligne yo, dezyèm mitan, Isidor fè 2 apèl, m di vwala Magloire, ki nè pa Port Le Jeune. Men vwala, vwala Magloire. Paske misye gon jan li fè apèl yo ant defansè yo. Zo, ou pa ka atake, ou pa ka atire defansè yo tou. Lè yo vole balon an sou ou, fòk ou gon kapasite omwen ou ka kenbe l pandan yon 4, 5 oubyen yon 10 segond. Paske si w ap jwe blòk ba, Fòk ou bay ekip ou a tan pou l respire, pou l remoute. Yè Pierrot ap batay a Marquinhos nan balon anlè sèlman, men tout balon k pase atè Marquinhos bon. Donk, an rezime, yè nou pèdi match foutbòl la se paske nou kalkil Mini yo pa t bon. yo pa t bon e li te inyore sa sèten analist ayisyen, rekòmandasyon tankou Bertinie Cherizard eksetera, rekòmandasyon de gran, gran jounalis, Gregory Blessiel tou eksetera. Donk, le fè ke li inyore rekòmandasyon yo, li kalifye yo de kòmantè de bas etaj, kòmantè de bar, Ebyen hier nou jwenn on rezilta de bar. On coaching de bas étage. Se ton coaching bon marche. Eske nou ta dwe kenbe Migne? Pardon. Sébastien lojikman apre on koup du mond nou ta sipoze nan yon pwojè de kontinite. Nou ta nou ta sipoze ap prepare nou di bon nou pè echèk sa la nou pral sèvi avèk echèk sa avèk coach sa paske li konn eleman yo byen pou nou al jwe Gold Cup. Men lè w gade depi kesyon, depi advèsè la poze Minie kesyon li pa ka reponn. Kote m pral a yon coach konsa? Paske nan wo nivo a fòk ou gen kesyon. Sa vle di imajine w Ayiti, Etazini, Poketino ap poze Minie kesyon epi epi w ap gade misye ap pèdi nou match. Nou klè sou sa. Pase, pou anpil moun, se paske Minye fè move chwa, e pa yon kesyon de chwa. Se yon kesyon de epi nivo a monte, misye pa ka reponn. E son reyalite. Depi gon kotch ki an fas li a, ki gen pi bon lespri pase l, misye pa ka kalkile, misye pa ka, misye pa ka rale fèy li pou l di ok, m ap fè sa, m ap fè sa. Donk sa vle di menm nan lekti match, misye gen yon pwoblèm. Li klè jounen jodi a la, yon coach konsa nou pa ka al twò lwen avè l. Bon, Ayiti elimine, e nou pral gade twazyèm match la, nou ta swete moun ki pa gen tan jwe yo ti Richard. Moun ki ka gen tan jwe yo, pou misye ka gade, misye ka bay Woodensky kèk minit, Nazon poko jwe ditou, e Termonsi poko jwe ditou. Se match, e m panse ke, e wi, e. Lòt gadyen an mwen menm ke m te prefere, m te prefere se misye ki te jwe match yè swa a. Bon, m pa konn poukisa, paske petèt ke se dènye konpetisyon Placide avèk seleksyon nasyonal la, donk yo deside fè l kado sa. Yè, Placide pa t bon. Placide pa t bon, men se laj la, 34 an, ou konprann. Donk m panse nou gen yon gadyen nan Monfleury, misye ki bon, misye rele Gaël. Misye bon anpil. M panse modèl jwè sa yo nou ta sipoze al dèyè yo. Antretan nou pèdi yon jwè, yon timoun 17 an, misye al jwe pou seleksyon Ajantin nan men misye se yon ayisyen. Donk Ajantin rele misye nan U17, ò misye te temwanye volonte l pou l jwe pou Ayiti men Ayiti pa t janm konvoke l donk misye pral jwe pou Ajantin nan kategori U17. Dalou nou pale anpil bagay, nou di anpil bagay, nap kite espas kòmantè ou yo pou moun yo kapab reyaji ansanm avèk nou. Kanta nou menm nap krazon kite sa, nap kwaze yon lòt lè, pa bliye ke nou envite w ale nan Repetition nan Family Store pou achte tout sa w bezwen an tèm de materyèl spòtif. e donk achte materyèl spòtif epi e nan ri Petion bò izin LDH la wap wè Family Store donk sou depi sou galri a wap wè gen ekipman gen tout bagay nèt donk ale tcheke yo epi Dalou Dalou vann vyann fre pa vre Dalou donk si w bezwen vyann e ki byen refrijere epi avèk poul vivan tou donk tcheke Dalou. E mwen se Dalou wap mete nimewo biznis la anba ekran ou e ou kapab ou kapab tcheke yo epi ti mesye ak ti velo nèg yo ap prepare desanm nan la donk yo pral refè festival velo ankò donk tout moun ki sponsò patenèchip ou kapab kòmanse fè rezèvasyon pou plas ou pou ak ti velo donk ti richa tou ap pran enskripsyon pou moun kap vini nan gwo aktivite sa a. Donk nèg yo pedale chak mwa desanm. Mèsi anpil Dalou, mèsi anpil Ti Richa. Se te yon plezi pou nou te pale foutbòl. N ap kwaze yon lòt lè. Rete konekte avèk nou sou tout platfòm. Mèsi bokou.